Mezanmi gad on aksyon Hee si sa ta rive w zanmi kisa w tap fè nan sa Ou imajine ou kouche sou kabann ansanm avèk madanm ou lè w leve ou jwenn li mouri Oubyen ou kouche avèk mari w lè w leve nan maten ou jwenn li mouri kisa w tap fè nan ka sa Ebyen se konsa se videyo sa se sa l ye. Eleman sa ap dòmi avèk madanm ni, li leve nan maten, lè misye reveye, lap souke madanm ni, rele madanm ni li pa janm reponn. Fi a pa janm reponn, misye souke, cheri, misye poko janm ka konprann kisak pase. Misye oblije desann kabann nan. Kisak pa, cheri, be, misye poko janm ka konprann kisak pase. Fi a ale. Se pou yon ti sansasyon sa ye pou w wè ou kouche avèk madanm ou, ou kouche a mari w, lè w leve nan maten, w ap souke l, w ap rele l, pwenn. Fi a mouri, mari a mouri. Misye pwofite, misye rele yon, misye, misye pwofite la, li rale telefòn li pou l rele yon masonlòj ke l genyen. Msye rele mason lòj la, l'ap pale ansanm avèk li, li di, A! M dòmi avèk madanm mwen la a, m leve maten an la a, m pral leve pou m benyen pou m al travay, m'ap rele madanm mwen, m pa jwenn li. Madanm mwen pa janm reveye. Madanm mwen pa leve. Tout souke m souke l, tout souke m souke l, li pa leve. M vire l, li retounen nan menm faz la san ke se pa li menm ki vire kò l, kò a lage nèt. E se konsa. Misye nan telefòn avèk mason lòj la, l ap pale ansanm avèk li, epi mason lòj la ap di l, Pase mo anba pye l pou wè, tcheke pou wè si èske ou santi ko anba e e pye l frèt. Misye di, Non, pye a pa frèt ditou non, men m souke l, m wè l pa ban m anyen ditou, m pa wè souf li ap bat. Ok. Misye kontinye, l ap vire fi a pou l wè kisa l a jwenn. Ki solisyon ka genyen, èske fi a se nan fon somèy li ye konsa. Misye poko ka konprann. Misye mete de men l nan tèt li. Se konsa, li santi pòt li frape, mason lòj la gentan rive. Lè mason lòj la vini, misye gade. Misye ap gade a distans. Pou misye l panse fi a se mouri l mouri. Men fi an pa mouri gras Bondye. Ok. Lè mason lòj la ale, misye jwenn fi a kouche sou kabann nan. E pa ti zen non mezanmi, e pa ti pwoblèm non bagay sa ye guys. Misye ale l wè dam nan kouche sou kabann nan. Epi l di eleman an, Kisa w te gen ansanm avè l? Ou te gen yon pwoblèm ansanm avè l yèswa, non? Misye di non. Paske jan de moun yo kouche la a, yo pa t sanble de moun ki te nan pwoblèm ditou yèswa. Kòman fi a fè leve maten an la, l mouri, misye ap chèche madanm ni, l pa jwenn ni, madanm ni mouri. Masonlòj la di misye, Eseye manyen l, souke l pou m wè kòman sa, pou m wè kòman sa ye. Epi, sepandan, masonlòj la di, Si w pa t nan pwoblèm ansanm avè l, moun nan al dòmi, donk, kòman l fè pa leve? Eske se pa ou menm ki fèl yon bagay ok misye ap esplike wi yo fin priye tou sa yo fè sa pou yo fè nan nwit lan epi se konsa lèl leve maten an la lap rele fi a l soukel tout soukel soukel fi a pa janm vire epi se konsa mason lòj la di banm manyen pi a m wè pi a pa frèt lè misye di pi a pa frèt epi misye gon ti soulajman.